E yon nan nèg ki pi etone m se Rigolo Border.
A voye misye fè je l chèch, monte nan televizyon, ou te vle eksplike kou malad nan figi. Just di sa Border. Manman! Misye fè je l chèch, ap vin pòs vwa l tou piti, ap vin di, Dadou m konnen w pa tiye madanm ou vre. Mwen konnen m pa gen iPad la, videyo a nan men w.
Men se Rigolo k montre m video kote Dadou di m pat janm pran iPad vre se paske l te bezwen nwi m.
Dadou di nan fawouch li yo ke m vòlè iPad pitit li nan vin lakay li.
Paske m te konn desann lakay li. Rigolo fon entèvyou ak misye. pandan yap Behind the scenes ah behind the scenes off, off Rigolo record misye Epi di sak pase bòdè Ou te vòlè Giwo te vòlè iPad pitit ou a vre Misye di non monchè Sa m wè l ak de zye m Rigolo Rigolo montre w video a Rigolo vin montre m ni nan do ofis mwen an bò lak la Rigolo montre m ni a de zye m Li di bro e patnè m ou ye M pran video sa e m di Dadou m ap montre w li m di Dadou m pran l I ple li, i di m pap ba w li m ap montre w li. Epi m ap gad gad ou k ap di, non misye pa t vòlè pa t pitit mwen vre. Misye tankou m ap bat kò l la a, m te vle etenn misye.
E men ou menm ou te vle ke Rigolo poste video a? M pa t vle sa.
M te jis vle Rigolo gen yon konpòteman ke l konn misye se yon mantè. Li pa gen dwa ap karese tèt misye. E vin nan emisyon m ap salye misye de manyè sistematik. Tèt chaje. Se sa k te enève w la? Se sa k te enève m.
Humm. E ou ka wè m transfòme pandan m ap pale de sa la a menm jan an la. Yeah, yeah, yeah, yeah.
E si misye te refè m ap refè l menm jan. Paske lè m ap fè l, sa pitit mwen m t ap panse. Pou ki sa. M pa panse a piblik. Pou ki sa ou panse ke Rigolo ap pwoteje misye, li pa poste l? Paske Rigolo gen bagay li pa vle misye di sou li kòm nèg ki fawouchè. Humm. Paske mwen menm se kouraj mwen m pran pou m pale de misye. Joam te di w gon pakèt atis se peye yo peye misye pou pa pale l mal la se sa ou fè Rigolo se yonn nan nèg kap pwoteje Dadou pou Dadou pa mete koze l deyò epi map tou di sa a Rigolo wi men tande mwen la konnen non non yon ti pawòl pou Rigolo yon ti pawòl pou Rigolo ann ale aprè map gad Rigolo kap fè yon videyo èske ponpye yo la deja yo rive tande wi misye m di pandan m nan emisyon an wi m avè w m di jiskaprezan gen nèg ki paka sot a mekòp ankò yon fwa Dadou pran l. Li di Guy wewe di se Rigolo. Rigolo fè yon video pou l akize m te di l pa ka sot a mekòp pandan m konnen l malad nan figi, pandan e mwen ki te ba l medsen pou trete l y a 5 an de sla. Ou konn sa Rigolo fè kòm nèg ki gen riz? Dadou m konnen w pa tiye madanm ou vre poukisa li konn sijè sa deranje Dadou lap pase men nan tèt chyen an pou l pa mòde l men w konnen videyo a tou m pat vòlò ipad la poukisa w pa di l
Wi men Rigolo di sa ke l gen videyo a Ki kote l di l Ou konn sa Rigolo ap fè ak videyo sa Rigolo kenbe videyo a pase Dadou di Rigolo jou w lage videyo sa karyè m fini
Oh
Kounya Dadou kenbe Rigolo kenbe video kote Dadou di mpa vòlò iPad la vre poul fè Dadou pa pale tenten sou li. Men tande. Youn ap fè lòt fè chantaj. Non m pral di w bagay la. M pa panse se pou se plas Rigolo poul poste anyen oubyen poul di. Pabali lè Rigolo te di m sa se zanmi m. ke m apresye. Se te zanmi m ki vin. Ok.
M pa konn si w konprann.
Men pandan l se zanmi m nan pran videyo a, men l ap fè Dadou fè chantaj tou. Non, men nan videyo ke li fè kote l ap adrese l a Dadou, li di ok mwen konnen w pa tiye madanm ou vre, m pa panse l te oblije di mwen konnen. Non men se ekilib l ap fè.
Menm jan l di m te ba l doktè a, l te ka di m pa vòlè tou. Poukisa l ap achte figi Dadou konsa? Yes.
L ap achte figi Dadou paske li pa vle Dadou atake l. Humm. Pase Rigolo gen m konnen gen moun ki gen tout dosye l ki nan ekip Dadou l el pa vle Dadou atake l. Li pa vle sa. Wi men jan w dekri Dadou a se tankou son nèg kap mache atake tout moun. Eske se sa l ye vre? Eske l pa atake m deja? Lè l t atake w la w rele l nan telefòn?
Yo pa ta. Mm. Wi. Ah, Sa- ok.
Wi. Wi, men. Why? Non, men tande, Tony ata. Mix kanpe, l pran, li mete, li mete berejèn, li di bon mesye nou mèt fache, Guy Wewe se li l ye. Tony Mix te fè, li di m pa pè nou. And thank you for that. Wi, non, men tande, tande. Mwen, Dadou te atake mwen, yo? mwen, ad- mwen, non, Ou mwen, ad- atake mwen Carel? adadou devlope, devlope, devlope yon relasyon. Paske, men ki pase, men ki sak pase. Mwen menm, lè moun moun ap atake m, san m pa konnen w, paske m pa konn dadou, vreman, m ma chèche konn pou ki sa. Son kolateral ke m te pran. E m pran kolateral la pa rapò a T-Djo, piske ou site non T-Djo tou, nou pral vin sou T-Djo. T-Djo, big up.
M pran kolateral la pa rapò a T-Djo paske nou te fè live pandan Covid la. Se lè sa Dadou kòmanse atake m. Paske premye, m ka di, kontak mwen avèk Dadou se lè M te manke bat ti patnè a devan devan devan lotèl e e Don Tchoulaz la. Don Tchoulaz la.
E ou sonje ou sonje sa m tap wonfle misye. E e m pa konn bagay sa non. Lè sa se te 2 jou festival. Premye premye sa moun yo wè nan videyo a pase nan nan samdi, nan dimanch ti patnè sa te vin eseye pouse m te kanpe ansanm avèk KitKat epi se Dadou ki te di misye ann ale ki tenten wap fè la epi m di ah misye son nèg ki mwen menm m te wè misye gran m di ah misye son nèg ki pou lapè misye pat vle altèkasyon epi Dadou pouse misye l ale but umm apresa misye vin atake m epi m rele misye m di yo but ou pa konnen m Nou ou pa gen enfòmasyon, pa mete non m nan bagay la. Epi misye eksplike m se kolateral mwen pran. Apre sa sa pase, epi answit li vin te kòmanse ap ban m ti frap tou. E dènye frap li ban mwen se bagay T-Vice la jisteman, epi m rezoud sa avèk misye klin. Bon, mwen menm, m panse si m te gen posiblite rezoud li, m t ap fè l tou paske Dadou s on nèg pou netralize depi anba. Se sa anpil nèg fè. Mwen menm li twò ta. Li pa twò ta.
Non, domaj yo fèt deja.
Li twò ta. Wi, domaj yo fèt, men an menm tan tou, jan m di w lan ka gen yon trèv. Èske w ap bay, èske, èske w pare pou yon trèv? Non, mwen menm m pa gen, apre pale sa yo m ap fè la, m p ap pale ankò. Misye pa pral jwenn nou, men m gen tan. M ap fini ane a. Se yon chapit m ap fèmen, wi. Ou konn poukisa m fè statement sa yo? M kite eleman nan men moun ki renmen m yo pou, pou goumen pou mwen, paske m pa janm pale.